Sa ou dwe konnen. Merci.
Bonjou ou bonswa.

e non tout moun konnen an ki se Agronomi Damien. Avan m ale pi lwen, mwen vle fè yon ti rale sou istwa ki bay nesans ak Fakilte d'Agronomi e de Medsin Veterinè. N ap raple tout moun, se an 1924, sou okipasyon amerikèn, premyè ekòl agrikilti te pran nesans onivo peyi a. Lè sa a, lekòl sa a te rele École Centrale d'Agriculture e li te etabli l o nivo de Thor. Pou moun ki pa konnen Thor, Thor se yon lokalite

An 1963, pèmèt mwen fè pleonasm la, lekòl la pase de faz lekòl a fakilte kounye a. Se nan menm ane sa a tou, fakilte agwonomi rive entegre Inivèsite Leta Dayiti an. An 1968, 44 an apre nesans premye Ekòl Lagrikilti an, Fakilte a vin gen non ofisyèl li ki se Fakilte Dagwonomi e de Medsin Veterinè. Avan peryòd 1968 lan, rekritman yo te konn fè pa pwomosyon. Kòman? Sa di, pou yo pran yon nouvèl pwomosyon, fò pwomosyon ki te la avan an fini nèt. Paske si sik detid la katran, se chak katran ke y ap pran yon nouvèl pwomosyon. Pou n ale pi lwen, An 1984, sikl detid la li vin pase de katran a senkan. Lè sa a, agwonòm ki fòme yo vin gen yon diplòm ki rele diplòm denjenyè agwonòm. E se nan menm peryòd sa a, sou prezidans Jean Claude Duvalier, gen yon dekrè ki pran, ki mansyone keseswa ou te fè agonomi lè sik la te 3 zan, keseswa ou te fè l lè l te 4 ran, keseswa ou fè l jounen jodi a ki se 5 an, ou gen tit enjenyè agonòm lan. E, se an 1989, Premyè pwomosyon agwonòm spesyalize yo, ki se rele enjenyè agwonòm, te soti. Lè sa a, te genyen ki te fè opsyon fitoteknik, pwodiksyon animal, jeni riral, resous natirèl e anviwònman, etc. Kounye a, Nou pral bay ki kritè yon moun dwe ranpli si l anvi entegre Fakilte Dagonomi. Premye bagay pou w ap fè, se ou dwe enskri tou dabò. Men, ki lè yo òganize konkou dadmisyon an? Si pa genyen oken ka de fòs majè, okenn enstabilite politik, dabitid, konkou a toujou òganize nan mwa septanb. Ki matyè yon moun ap bezwen prepare pou konkou admisyon an? Pou konkou admisyon an, w ap bezwen prepare senk matyè ki se matematik, fizik, biyoloji, chimi epi franse. Se se tout sa ke ou te wap ke ou te aprann depi pou m di de pèmèt mwen di sa depi la matènèl pou rive jis nan filo se sou sa konkou a ap Baze. Ki mwayèn pou w fè pou w kapab reyisi nan konkou a? N ap di w, pa gen kesyon de mwayèn. Se 100 premye loreya yo ke y ap chwazi. Ou ka fè mwayèn 3, Mwayèn 2 epi ou nan 100 premye loreya yo. Ki kantite moun yo pran chak ane? Chak ane, yo pran 100 moun. Epi yo mete 10 moun sou lis datant. Konbyen ane etid la dire? An jeneral, sikl detid la se 5 kan. Gen 3 ane, 3 ane de syans de baz, kote yo ansenye nou lè syans de baz, de lagonomi, epi se 2 ane spesyalizasyon, sa nou rele opsyon an.

e syans e teknoloji Lèzami. Nan yon lòt ribrik, n ap gen chans prezante nou ki sa ki genyen alenteryè de chak opsyon sa yo. Se te sèvitè nou, Enjenyè Agwonòm Patrick Moïse.